Salut, salut, salut. Bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue sou chanel A2NA L-A-N-M-O-U-P-O-S-I-B ki se Ana Lanmou Posib. Ok. Objektif chanel sa se pou diverti nou, informe nou, forme nou, pote an pil leson moral pou nou, pou chase stress nou, Waw pou griye dan ou. Ou menm ki poko abone avek chanel like komante voye zanmi w an foul vin abone avek chanel la ou pap regret mwen konnen anpil nan nou ap di pouki Ana patko kreye chanel youtube ebyen mwen kreyel mwen pote nou pa fè mank nap voye zanmi fanmi nou abone e nap pataje link lan pou mwen silvouplè silvouplè se konsa nou kapab edem grandi chanel waw m renmen nou anpil anpil anpil anpil lanmou sa tro fò esa fè map di nou al abone sou chanel a2zen a.

Ou ta ou ta sipoze di vòlè a tout kòb la pa pou ou. Ok Carmen, m te konte di Mayko pa annafè avèk Lwa. Hum. E de bon wi Mayko te dil. Sa m sot wè a la m e pa e pa e pa e pa sa m wè. A la m pa nan fil literati banm kòb pam nan kounye a wal ou ou gentan al achte lesa a tout kòb la kounye a w pa pote kòb pam nan banm wap banm may. Carmen pou m gen zoom m wè lajan an vre. Lajan yo tou pre bò Mayko a. Mezanmi m wè Mayko bagay simagri bagay vèvè bagay balèn bagay ou konnen m pi pè yo Carmen. Franchman. Sak fem pi mal la lajan bon kote mayko m paka pran lajan.
Wap ri. M te di mayko gen may pase w. Humm al nan mayko gon sou. Se paske l konnen w pè lwa wi mayko gon sou. Pou jan m domi reve pou m prepare kou a se konsa l pase kanmenm.
An mayko e ana ou pa fe je chech pou. Kob la devan mayko. Oh ou konnen m pe lwa mayko rete se konsa. Ebyen e sam te di w ni ou menm ni mayko nou tou lè 2 a gen may e m konnen mayko entèlijan. Gade fi a fin banm espwa bagay la fèm mal wi. Ou prese pase m kamèn.
M te di w yo tap kenbe w. Kob lan banm mayko anba kapon kob lan.

E wap gadem. Ana banm zòrèy mwen la. Pou sak sot rivew jodia la ou pa wont. Ki kou pral fè ankò la. Ebyen Carmen ou gen pou wè. Wè pandan m kouche la map ekri la gon ide kap pase nan tèt mwen la. E ide sa map bon ladann kanmenm. E konsa w te di wi.
Oh oh. Sa se te premye kou men nan kou sa map bon kanmenm Carmen. Swiv pou wè. Fòm pran lajan an men Mayko kanmenm jounen an pap pase Carmen. Ou gen pou wè.

Pa metel nan nan bagay la ebyen lè lèm pran kòb la m pap bo ladanl esa humm depwa wap relel ou pa janm jwenn. Allo baby m anfòm mwen ye pou ou. Wi baby ou ka vin nan kay mwen m gon sipriz pou ou. Wi wap kontan wi bèl sipriz m prepare pou Riv. Sa w renmen fè a baby. Fòk ou vini wi kè. Ok map tann ou je t'aime. Gade sa e premye. Mwen sa la.

la kem fè m fo bagay poum ka pwoteje vant ou pwoteje timoun nan bon menm si ou te dim ou pa tap fè sa vre men lòt ke ou pral fè aprè yo fòk vant ou pwoteje pou yo m fon ti bagay byen senp pou jis banm bay la poum fè tès sa ou.
Pa gen kesyon de pè lwa cheri. Son kisa? Se manti li ye baby. Manti?

M soti nan lari a cheri m. Tèt mwen cho, machin manke frape m wi. Si tou lò di m nou pap ka fè bagay la menm cheri bon m zou ou, m anraje nèt. Men baby e pa fòt mwen baby. Pou w kanpe devan m, pou w ap ban m konsèy manti sa. E pa fòt mwen baby, se ou k fè m ba w manti an. Kòman mwen k fè w ban m manti an cheri ban m di w. Li pa bon, m toujou di w sa e m toujou pale avè w, fòk ou konprann mwen cheri. Pa gen kenn relasyon ki ka mache nan manti, depi w gon non cheri m ap pale avè w la, m pap fè papa. Non, se pa sa. Depi ou gen yon relasyon ke wap konstwi avèk yon moun, se nan dyalòg, nan verite pou kenbe relasyon an, pou l ka solid. Men depi wap met manti nan relasyon an cheri, relasyon an ap kraze, l ap fèb. Ou konnen ke ou pa ka bati yon relasyon sou manti cheri. Men baby, e pa fòt mwen baby. Kòman e pa fòt ou a?
Poukisa? Ou pat gen rezon pou banm gwosè manti sa. Oh cheri, gwosè manti sa fèm gen. Poukirèz ou pa mandem pou ki rezon? Cheri, m pa kwè te oblije gen yon rezon pou banm manti. Pou ki rezon ou banm gwosè manti sa? Wi paske m te bezwen lajan.
Non cheri tande tande non m pa kwè m pa kwè tande tande ou te bezwen lajan m konn gen pwoblèm lajan avè w ou bezwen lajan m se mari w wap rele m cheri ou bezwen lajan lè w bezwen lajan pou manje m pa toujou ba ou m konnen bebe m konnen m pa toujou ba ou m konnen bebe m pa toujou ba ou

Wi Kamèn, vin lakay mwen. Ou pa bezwen vini non. Mayko nan douch la l ap benyen. Apre dis minit oubyen kenz minit, rele Mayko, di manman Mayko fè, di manman l fè aksidan. Byen jwe, byen jwe! Ba l nouvèl la pou l vrèman, pou l choke. Paske m gentan, m jwenn kòb la nan pòch mwen. Ok? M konte sou ou wi Kamèn. Li di ok.